Bonswa le mond sa pral depan de lè ke nap gade video sa mwen salye nou dan le presye non de jezi deje mwen salye w mwen salye tout moun kap swiv video sa e ke se mil fò fenè nou se ti moun twazyèm seksyon wout ginode alò nou lan vil jeremi se la nap deservi se la nap fonksyone fè edikasyon pitit nou M panse nou la, nou bèl e byen prezan jodi an pou nou kapab fè limyè sou pòs sa ke Jonas fè, ki vrèman choke nou, ki choke fanmi mwen. E m byen kontan jodi a pou ke nou kapab ansanm pou nou fon ti pale de sa, pou nou eksplike ki sa bagay la. Ok, bon, di nou nou byen non. Lekòl sa a ke diskisyon ap pete pou li goumen jodi a la a, piske yo fè nou konnen se ou menm ki direktè lekòl la, fon ti pale avè nou non. Ki lekòl li ye? Ki kote lekòl la soti? Egzakteman ki sa k akouche lekòl la la a, k ap bay pwoblèm nan Monwo e pwofesè pa ka touche, tout moun ap plèn. Trè byen.
Mèsi. Frè m se yon misyon ki se Tabènak Evanjelik de Siyon ki gen nan tèt li pastè Guerrier Jean Gelais epi li vini avèk yon pwogram kote li gen 7 legliz nan depatman, gen 6 sou chanbelan, gen youn mòn ou fè 7, epi li di ke mete lekòl ladan yo, lekòl la paran pap peye yon goud, se pwogram konpasyon kap peye, alò nou fè tout sa nou konnen nou ouvri lekòl yo, alò tout lèt sa yo lan menm, map mete yo la kòm rezo a disponib nap ka mete yo sou yo pou tout moun wè yo, e ke li di nou ouvri lekòl yo. Kane m pa konn kote w ye mwen m pa bezwen. lekòl yo epi paran pa peye. A la segond ke lekòl yo fin ouvri, pastè a vini di nou piske peyi an pa bon konpasyon di yo pap ka rantre pou nou di paran yo pou yo peye. M di pastè li vrèman enposib pou nou di paran yo yo pap peye kounya pou na di yo pou yo peye. Kòman n pral santi nou? Li di si tout fwa paran yo pap peye fèmen lekòl yo. M di son lòt pwoblèm ankò e timoun ki deja enskri yo kote nou pral mete yo? Kiska nou pral lage yo?
Pastè Guerrier Jean Gelin. Pastè Guerrier Jean Gelin ap tande w la wi. Wi lap tande m. Ok. Lap tande m. Ok. E tout tout pyès miche yo tout tout tout nèt nan men m. Ok. Pase platfòm nan disponib nap mete yo sou rezo a pou tout moun wè yo. Ok. Ok. Ou konprann? Epi m di misye nou pa ka fè sa. Kisa m fè? Mwen rele paran, mwen rele pwofesè nou fon rankont. Mwen di yo men sa pastè a di m pou n fèmen lekòl la paske yo pap ka peye kisa nou wè paran yo di m dirèk nou pap ka fèmen lekòl la paske lekòl la kòmanse nou pa ka fèmen l m di kisa n ap fè yo di m n ap jere ane a m di kòman n ap jere ane a paske m pa gen ni lwa pou m mande moun yo kòb paske yo te di m pa mande kòb yo di m ke ebyen n ap jere li n ap bay yon mwayen pou sipòte pwofesè yo m di nou konnen kisa n ap fè. Gen 3 paran ki fè pwopozisyon, gen ki pwopoze 500 goud, gen ki di 1000 goud, gen ki di 1500 goud. Lè 3 paran sa fin pale, mwen di popilasyon an, an nou fè yon vòt de sa moun yo di a, kiyès n ap kenbe? Yo kenbe 1500 goud. Apati de la, gen de paran ki kòmanse bay ti mwayen, men mwen m pa t manyen kòb, m pa t touche kòb. Nou gen mèt Jorèl Senpyè, se li menm ki touche ti kòb paran yo bay la. Lè yo fin touche l, se li menm ki chita, ki rele m, li di m, men tank an, li di m gen ti kòb ki rantre. Nou te 2 si ti kòb rantre degaje w avèk Jonas epi nou te gen madam Sofia ki te deja ale nou te gen Gèlin ki te deja ale m te fè tout sa m konnen zanmi m ede m m te gen madam Klara zanmi ede m pou te kapab voye moun sa yo ale piske yo pa t ka rete epi te vin rete 3 moun sa yo di y ap rete si gen lajan y ap jwenn si pa gen lajan y ap frape èske w konprann epi ti kòb sa vini. Mèt Jorel Sen Pyè di men ben dirèk ou pa ka ale konsa, pran mil goud pou peye moto. Èske ou konprann? Paske bat manyen kòb la. M di enben mèt Jorel pa gen pwoblèm, defann nou, gade kòman nou ka jere l. L avèk Jonas yo jere tèt yo avèk li. Epi nou kontinye ap frape, nou kontinye ap frape. Sa vle di e yo ba w mil goud pou peye moto desann? Pou peye moto pou m retounen.
Mèt Jorel Sen Pyè ki ban mwen l pou m retounen. Epi yo fè ti aktivite, nou fè ti jounen de koulè, yo fè aktivite. Men m on fèt yo t ap fè pou lekòl la, Piske nèg yo di ap fè bal, m pa dakò, m di m pa ka fè bal anndan legliz Bondye a. Epi nèg yo veye kòm pa la, yo fè bal la. Ou gen legliz kòm misye di, misye pale, misye di misye ap w ap fè tèt ou pase kòm pastè, kòm fo pastè. Ban nou ti limen. Alò mwen se yon etidyan a lekòl ITEJ. Ok.
Kay pastè Kal. Kay pastè Kal Dimanche, ki sa ki ITEJ. Ok. E aprè sa mwen òdone 23 jen 2024. Ok. Paske tout badj mwen la, m pa kwè moun sa kap fè tèt li pase pou pastè. Èske w la? Paske mwen son etidyan aktyèlman lekòl ITEJ. Èske w konprann? Ou di ou pa dakò nèg yo fè bal nan lakou legliz la. Ou pa dakò bal fèt anndan legliz la. Men moun kap swiv mwen sou rezo a la, kap tande videyo sa, kap gade l. Èske w pral konprann ke pou yon pastè ta aksepte fon bal anndan yon legliz? Bal la fèt anndan legliz la. Apati de la, m vin di nèg yo ke n pa kontan, sa pa dwe fèt. Men la vi kontinye, nou kontinye ap frape. Nèg yo ranmase ti bagay, yo kole, yo kole. Menm egzamen pral fèt, nou te konn pran 100 goud frè degzamen. Nèg yo di m pou yo ka jere tèt yo pou yo antre lakay yo, pou yo pa antre ak anyen, yo mete frè degzamen an 250 goud. Yo voye egzamen yo ban m, yo di m nou p ap tape fè kopi pou nou. Bagay ki pa ta fèt ankò lan, nou an pwòp venteyinyèm syèk. Nou pa ta ka pral fè kopi ba timoun. M dakò ak nèg yo piske mwen vle nèg yo jwenn yon bagay pou antre lakay yo paske pa gen lajan, misyon an pa reponn pou peye nèg yo, m dakò. Yo voye egzamen yo ban m avèk 500 goud. M rele mèt Jorèl, 500 goud la pa ka fè egzamen an. Li di m, a dirèk, sa pase nan tèt mwen, m panse m te voye plis, m pa te voye plis, pa gen pwoblèm, n ap aranje sa. Nou aranje nou, timoun yo konpoze. Pou jodi a, m pa konn si nèg yo te ranmase 25 goud, si yo te ranmase 100 goud. Yo pa ban m rapò ni m pa mande rapò tou paske mwen vle kolabore pou ane lekòl la reyisi. Apre timoun yo fin konpoze, nou fè remiz kanè. Epi, m di mesye, bon, m pa wè vi non pou lekòl la ouvri. Paran yo di, n ap peye lekòl la ou mèt ouvri l. M di, men si paran yo di y ap peye lekòl la n mèt ouvri l, sa k pase? N ap ouvri. Nou mete Jonas e Meyis sa fè enskripsyon. Rès kanè k ret lan men m yo, paran pa t vin pran joure mis kanè a, m kite yo lan men l. M di, si paran vin reyenskri, Bay kanè sa a yo. M konnen Jonas di ou sove ak tout pyès bagay lekòl la, pyès timoun. Bon tande, ak ki pyès mwen sove? Timoun yo te enskri nan lè lekòl la t ap kòmanse avèk fotokopi ak de nesans, fotokopi kanè de vaksinasyon, epi kanè dènye klas ke yo te ye. Timoun yo fin fè ane lekòl la, nou remèt kanè. Rès kanè yo lan men Jonas. Yo lan men Jonas. Pou jodi a.
Kanè lekòl la se Thomas Edison de Monroe. Rès kanè sa yo lan men Jonas. Yo gen koulè jòn sou yo. Ou konprann?
M di paran ki vini remèt yo kanè pase mwen m pa twò disponib. Bon.
Jonas enskri. Li pa di m enskri timoun pou 10 goud ni pou 15 goud. M pa mande l sa. Sof ke nou ti aske lekòl la ouvri, n ap aranje n pou n ouvri lekòl le 13. Epi m planifye ak Jonas, Mèt Joel vin pa la, Madam Sofia pa la, m di Jonas n ap ouvri le 13, kèlkanswa jan sa ye n ap ouvri. Okontrè! Jonas di m gon lekòl ki apèn ap ouvri anwo a yo vin chèche l, li di m m p ap ka jwenn nèg sa yo paske yo te goumen avè m, frè nèg yo te goumen avè m, m pa pral avè yo, se la m ap rete. Epi le 13 map moute vin al regle yon bagay kap pran tan, mwen rele yon kouzenm ki anlè a nou te fòme yon komite ki se administratè nan lekòl la, epim di misye nou mèt kòmanse ouvèti a kòmanse frape map vini paske map anreta, e la dim Jonas dil pap ouvri lekòl la sanm pa peye lanik te pase a, mdi non Jonas paka diw sa paske mwen planifye a Jonas, mwen dil ke si yo tap bal 25 goud piske paran yo ap peye si nou tap bal 25 goud nap bal 50 goud pou kouvri Frè ane ki sot pase a paske mwen m pa gen anyen lan men m. Li di m Jwenal di l pap ouvri. Epi lè m rele Ernest Sejourné ki ap fèmen nou kote nou ye a di nou Jwenès pa gen yon goud lan men l paske n pa t gen kòb pou n peye lokal la. M rele l m esplike l li di m n ap moute an lendi k ap ven jekwa. Apre 13 li di m n ap moute n pral ouvri lekòl la ou pa bezwen enkyete w nou prale. Lè m vin al jwenn Ènès pou n ale, l gentan ale. Se lè yo vin rele m, Nèg yo ouvri lekòl la. Ènès di m, Li ouvri. Lè Ènès di m, Fè yon ti dezòd, nou ouvri lekòl la. Piske timoun yo te vini, mwen ak Jonas nou ouvri l. Nou mete de preskolè a katriyèm a n ap peye mil senk san goud pa trimès. Senkyèm a sizèm a n ap peye senk mil goud pa trimès. M ap bay Jonas de mil senk san goud lemwa.
Nèg yo fin fè tout planifikasyon. Yo ouvri lekòl yo. Men ann al serye eske la mwen m ka ale. Pierre Jonas kòmanse ap voye vòs ban mwen voye vye vòs e Jonas non ou di ke ou pa anafavè m la fè lekòl se avèk Ernest ou anafè eske m ka vin nan lekòl la la. Men ki kisa kisa mesye Jonas ye nan lekòl la. Son pwofesè kap travay lekòl la. Fòm diw byen nou pat gen Jonas kòm pwofesè dans en premye tan nou te gen 2 pwofesè ki te konn sot lavil la piske pwogram nan vin pa tonbe moun yo vin pap gen mwayen pou peye yo M vin di, nou pap ka sot lavil la pou n ap monte, kisa n ap fè medam, èske n ap bay vag oubyen n ap tann annatandan pwogram lan tonbe? Yo di m, pa gen pwoblèm, si n jwenn yon moun ki ka travay, moun nan mèt travay annatandan ke gen lajan, nou menm n a retounen. M di, pa gen pwoblèm. Mèt Jorèl ak mèt Ènès vini yo prezante m Jonas. Yo prezante m Jonas nan plas yon madam ki t ap fè senkyèm ak sizèm ane, ki se Estè. Kounye a la, se la nou vin gen Jonas nan lekòl la, paske Jonas yo pa t konnen l. Jonas de no jou. M pa ka di w kilès li ak kiyès li pa ye, sof ke nèg anlè yo ban mwen l, mwen m pa nèg Monroe, nou aksepte l puiske nou wè li ka travay, li nan klas la, li travay. Dapre enfòmasyon m mennen nan Monroe yo di mwen, alò moun anlè yo di mwen Jonas se yon tip ki te konn ap bay timoun leson. Wi vwala, se sa, se sa. Se paske mèt Jorèl wè l te konn ap bay leson byen, epi Jorèl vin avè l, li di Jorèl pa gen pwoblèm. Nou aksepte, li travay, èske ou konprann? Jonas se yon pwofesè k ap travay lekòl la. Lè w ap gade m wè misye di jiskisi m pa ouvri lekòl. Lekòl la ouvri, l ap fonksyone la. Lekòl la ap travay la. Men lekòl la ap fonksyone, ou menm antanke direktè, kote w ye? Non, vi a jan nèg yo fè l, m pa lekòl la ankò. Ok. Paske si nèg yo ouvri lekòl yo san mwen, yo planifye pri lekòl san mwen, yo mete reyinyon paran san mwen, èske m lekòl la la ankò? Ok yo pa ou pa okouran de bagay sa yo. Non se fè yo fè yo se lè map pale avèk kòlèg la lap dim men sal fè men sal fè men sal fè. Ok ok. Èske ou konprann?
Ok. Jou m te mete pou nal ouvril yo pa ouvril, yo ouvril aprè san mwen. Men gon gon gon gon daprè sa sa sa Jonas Emeus di li menm ou gen misyon HBM tou e ki ou te di ou pral tcheke pou yo pou vin bay lekòl la sipò vin bay èd yo yo te espwa chak jou ba yo yon espwa e manti ou ba yo 24 desanm ou ba yo plizyè dat e manti anyen pa janm tonbe ban nou ti limyè sou sa. Nou fè yon demach mwen t ale kote misyon HBM vrèman m t esplik yo sitiyasyon an men jan pwoblèm nan ye. M pap site non pastè ki te kòdonatè a sou rezo a. Kòdonatè a ale anlè a an mwa me. Figi w yon lekòl ki te kòmanse deja. Li vini nan mwa me. Li gade, li di mwen menm mwen vini sou tèren. Lè sa yo tout te la. Yo tout te la. Li di mwen vini sou tèren m vin gade. M pa vin pwomèt anyen ni vin bay. Se aprè m fin ale m fin remèt done si misyon an ap pran legliz la, l ap di yo pran l. Men m pa vin pwomèt anyen.

Bon m pa konnen ki bò mawon e mawon pou kisa? Enben men kounya la e di m kòman w santi w e di kisa e di n kòman w konprann bagay sa puiske Jonas li menm gentan li fè piblikasyon sa. Bon fò m di w Jonas asasine karaktè m, asasine ak karaktè pitit mwen, li deja afiche m sou rezo sosyo, petèt tout moun pa gen menm nivo de konpreyansyon. Petèt li menm se konsa l konprann ni se konsa l ka fè l. Ke sal mwen sou rezo a e sal pitit mwen yo tou. Paske timoun mwen yo ap avanse, li sal yo. Alò mwen menm, pou laverite pou listwa, mwen tyen aske tout moun k ap gade m, k ap tande m la, Pastè Guerrier Jean Gelais l ap tande m, l ap gade m tou. Mwen ta vle ke pou l pran rezo a pou l di eske l te bay Milfort Fénéon lajan pou lekòl Monroe. Si l te bay li, ke lanati jije m. Eske w la? Ke lanati jije m mwen menm. Paske m pa konnen banm on goud. E pa sèl pastè Jean Gelè, eske pwomès, pwogram pwomès la pa rele w pa ba w lajan?
Frè m, yon lekòl nou gen ki apèn demare. Nou poko gen papye pou lekòl la, sof ke nou ekri ministè a yo ban nou akize de resepsyon. Kòman pwomès pral ba yon lekòl konsa pwogram? E konbyen timoun nou gen tou pou pwomès li tal ban nou yon pwogram? Nou te gen yon lekòl ki te kòmanse ki te ouvri ak 58 timoun. A konbyen timoun pwomès pral ba w yon pwogram? Ok. Èske w konprann? Paske sa yo se bagay moun ki pa gen bon sans. Ok. Si mesye a di l, m ka konprann. Paske se yon nèg ki fè m plizyè menas. Oh. Vòz li yo la. Vòz li voye ban mwen yo la. M prè pou m fè w swiv tout kominikasyon w yo. Tout sa l di m. Li trete m vòlè. Li trete m moun sal. Li trete m gang. Li di m gang pa se ti lapli. Li di si gon vòlè se mwen menm. Li di m l ap debake pou l mare m kòm vòlè. Misye trete m tout kalite bagay. E misye te di m le 3 novanm m mèt tann, m mèt rete tann kisa l ap fè. Wi misye fè l. Ou konprann? Tout kominikasyon yo la, tout vòz yo la. Mwen menm m prè pou grandans bèl depatman genyen yo. E tande yo, viv yo tou. Konvèsasyon l avè m. E m ap di w sa, ban m fon ti bak. Son lekòl depi dan le kòmansman m tap sibi menas pou li. Wap gade gen nèg anlè a m gen plent pou yo. Paske vu menas yo te fè m pat ka sipòte, m te di puiske m vin nan zòn nan. M yon timoun 17 an, 18 an poko prezante o tanp. On sèl jou m fè apeprè de 14 prezantasyon o tanp. Gwo fanm ki poko prezante o tanp mwen di w, mwen wè son zòn ki gen pwoblèm puiske misye vini di m ouvri lekòl la m dakò pou n te ouvri lekòl la via pwoblèm zòn nan te genyen. Ok. Sa map di la gen moun anlè ak sou rezo a demanti m. Ok. Gwo jenn fi gwo jenn gason jis kounye a sètifika de prezantasyon w lan men m prè pou m moutre w yo Ok. antanke pdg yon moun kap travay sou rezo pou wèl. Yeah. Sa vle di yo te kòmanse ap fè m menas. Map moute m anwo, nèg sezi motosiklèt mwen lan men m sasi. Poukisa?
Paske nèg yo pa vle lekòl la fèt yo pat vle nou fè lekòl la. Ok. Alò tout sa yo kap fèt la ke le syèl jije l. Banm di w yon bagay. Lè 5 moun ap pale w mal, gen 10, 15 moun ki mete k ap pale moun k ap pale w mal la mal li menm. Èske w konprann? Paske sou tè sa a, sa w fè se l ou wè. Sa w simen an se l ou ap rekolte. Mwen m pa gen pwoblèm misye sal mwen. M pa gen pwoblèm yo fè tout sa yo fè. Rezo a, moun ki pa konnen ka wonfle m dakò paske yo pa konnen. Piske yo wè yo di m mawon ak lajan m son vòlò, wi yo ka di li. Men. Le syèl li menm li la pou l jije. M pa la pou m jije pèsòn moun, menm jan di la mati ye. M pa la pou m jije moun. Ke lanati fè chimen l. Ou konprann ke lanati fè chimen l? Paske via sa mesye a te di m di bon si w ap kontinye voye vye mesaj sa yo ban m, mwen pral dcpj m pral di ozon plèd pou ou. Li di m kokorat tankou w enbesil tankou w ka al dcpj. Li di se gè a m renmen. Se gè w deklare m la a wi se lagè m renmen. M byen kontan ou deklare m lagè. Dcpj ou di li di gè w deklare.
Frè m, mwen di w vòz yo la, m ap fè w viv yo. M ap fè w viv yo w ap wè kominikasyon. Mwen menm antanke òm de Dye, antanke moun k ap sèvi Bondye m pa ka bay manti. Paske nan Actes des Apôtres chapit 5, le vèsè premye a kontinye, ou wè gen 2 moun ki mouri nan bay manti, Ananias ak Safira. Mwen menm m konnen si m bay manti e pi gwo peche m te ka fè. M pa gen la pou m bay manti e m pa gen pou m detwi pèsòn moun sou rezo. Ou pa konprann? Misye detwi m konsa mwen menm m ap vin detwi l? M pa ka fè l. Sofke m pote yon limyè, m pote yon eksplikasyon de dosye a, de kisa li ye, ke mwen m pa gen lajan lan menm, kesyon pwomès. Ak ki lekòl pou nou te jwenn apre pwogram pwomès? Ok. Men sètènman, e donk m panse, èske otomatikman nou bezwen ou, otomatikman Grandans bèl depatman, otomatikman ranfò Grandans bezwen ou, e pou fè kèk limyè toujou sou dosye a, otomatikman nou menm nou pral fè kèk rechèch tou, kèk lòt rechèch apre, e otomatikman nou bezwen ou, n ap jwenn ou libre. Je suis bien e bèl prezan. dans le departement de la Grand'Anse dans la ville de Jérémie mwen la mwen pa fon pa em pa gen poum fon pa mwen la fon pa e pitit mwen yo kounye map kite yo e manmanm ki son vye granmoun papam gen 90 ans eske m ka kouri kite papam atè kotem prale e ale poukisa mwen la nenpòt lèn bezwenm nap jwenn mwen. Rele m nan telefòn kèlkanswa kote n ye m ap rejwenn nou, kèlkanswa limyè ou bezwen fè m ap fè l. E ou menm, jan w di l lan, fè rechèch, fè swivi, mennen odit sou tèren an pou w konprann sa m di la ou kote m bay manti.